Lorem pa nome non l nan. E pa pè E Jean Henry Céant ki ekri ki di kareman li pa vle l ap sipòte moun sa yo m pa l ap sipòte moun sa yo Ò depi w moun di w ap sipòte moun sa yo m konnen se yon moun ki soti anlè ki tonbe sou tè Pase mwen m pa gen yon moun sa yo m pa Bon m ap di nou pi pi rèd E gen youn nan moun sa yo Gen youn nan moun sa yo E moun lakay mwen l ye wi nan nèf moun yo. E moun lakay mwen wi. Lakay mwen dirèkteman l ye. Paske li se kouzen madanm mwen. Youn nan moun yo. Li pa janm wè m, m pa janm al kote l, m pa frekante l sof dan lè eveneman familyaux. Si gon moun ki mouri, si gon bagay, nou rankontre. Men otreman, m pa fè menm bò avèk li. Kilès li ye?
Youn nan moun yo ki te prezidan, nan prezidan pase.

96 na pral selebre nèt pa lamò di pastè Antoine Leroy pastè Antoine Leroy se manb MDNP wi men ou di kiyès ki tiye Preval. Premye pwen nou jodi a a la verite m ka pa site non men sepandan le pwen m kwè tout moun konnen l lè jodi a nou genyen yon gwoup de 9 moun k ap dirije yon peyi Lè m wè yon moun ki di m ou se yon reprezantan politik nan peyi sa a, ke ou mande pou moun sa yo rete la toujou, m di se du scandal. Otan ke m tande yon seri de moun k ap pale jisko 7 fevriye pou moun sa yo la toujou, m di se du scandal. Comment voulez-vous jodi a 8 jiyè, Nou gen yon gwoup de moun kap dirije peyi a, nou pa konnen nan ki liv yo te li pou yo siyen akò, akò, akò, akò, se le sèl peyi, m konn tande akò wi paske m fè le mond antye, ke genyen dezas sa, yo destriktire peyi a, alò ke genyen nèspa yon vwa a swiv pou yo te evite skandal sa. yo pa swiv vwa a, epi jodi a nou nan dezas la. Donk, si yon moun di pou moun sa yo rete la, sè di ke ou pa reyèlman gen okenn valè. E moun nan ap konnen ak ki moun m ap pale a, paske li ekri, nèspa, sou tout revi, eksetera, agoch adwat, ke m pa dakò pou nèf tèt sa yo ale, mwen nèf tèt m rele yo, donk m vle ke yo rete la toujou, epi y ap pale de eleksyon, y ap pale de 7 fevriye. Kòmkwa te gen yon limit, te gen yon dat pou moun sa yo ki te peze vrè pouvwa a, ò nou konnen se yon men, yon usure, yo mete men sou li, sou pouvwa a jan yo vle a. E nan yon peyi ki te gen, ki ta genyen nèspa reyèlman yon structure militaire sérieuse, bagay sa a pa tap fèt. Se sa k fè nou menm, nou di tout moun k ap pale, k ap di pou moun sa yo rete la a, nou di se yon zè trèt a la patri, Se son de moun ki pa renmen peyi a e mwa je pran mon angajman kòm Moriso Lazar, kòm prezidan di MDN ke tout moun kap di pou moun sa yo rete la jisko 7 fevriye ou byen pou yo fè eleksyon pou yap pale de konstitisyon m di se du vagabondaj pur et simple se son de traitre a la patrie se nan men etranje yo pran fòmil sa a men li pa aplikab pou nou paske nou menm nou konnen jodi a map pale a.

Bon map mete lang bal pa mete pyel nan peyim paske je connais l'espal reyèlman le Kenya m konn tout peyi sa yo mwen menm konnya map tou profite fè digesyon sa m tande l'Ouganda yon peyi ki de l'Afrik ki pale anglè tou yo bezwen vin fè kòb pa yo an Ayiti pou jeneral Anongadal ap mande pou si se li ki te an Ayiti a la plas di Kenyen yo yo ta li tap rezoud pwoblèm yo. Se fo, archi fo! Paske te gen yon prezidan an Ouganda ke m te konnen trè byen yo te rele Idi Amin Dada, lè w tande lap tiye opozan se kout manch pilon li te konn ba yo. Wap tande sa kout manch pilon li te konn ba yo. Donk se inifi tout peyi sa yo m konnen yo paske je pase prèske anviwon 13, 14 an a anseye, m konn Gabon, m konn Repiblik Demokratik di Kongo, m konn Le Kongo, m konn Louganda, m konn Le Kenya, Le Kenya menm se a pye m konn travèse pou m al o Kenya. Donk se inifi lè Kenyen t ap vini m te di yo se du vagabondage, sa se bagay pou diminye, pou redwi Ayisyen a sa pur senp ekspresyon y al pran de vwayou, m p ap di de vwayou an Afrik. Se pa paske yo si nwa jis afriken dorijin petèt, je ne sais pas, m amerendyen tou, ki fè m ap gen nè s pa un peu de konpasyon pou yo, se son dè vagabon ki vin fè lajan, sè kenyen la ki fout nè s pa ki se retire de mon peyi. Donk yo ap vin pale de Ouganda, nou pa bezwen Ougandè isi. Ougandè se menm bagay ak kenyen yo ye, se dè kòb pa yo y ap vini pou yo fè an Ayiti. Men jodi a, tou sa m ka di. Lè yon moun di m pou, nèf moun sa yo rete la nan figi moun toujou. Yo pa nan okenn konstitisyon. Yo pa nan anyen oken kote. Yo ilegal sof lè Rigo m di sè di vagabondaj se moun ki pa ame peyi a. E nou repete l ankò mil fwa. Pozisyon nou klè, senple, il nous faut la constitution de 1787 non amendée. Si m te genyen l, nou pa t ap gen skandal sa a jodi a. Et ensuite il nous faut l'armée d'Haïti si ou moun vle di lap ede nou se l'armée na l'armée a pou yo te refonde pou nou na di bon l'haïtien kapab li gen lajan nan peyi a pou yo refè l'armée a yo ka refè yon l'armée n'est-ce pas de 5 mil hommes 6 mil hommes gen kote yap jwenn zam menm mwen map ede yo chèche kote pou yo jwenn zam pou defann enterè nasyon an paske gon bagay m repete plizyè fwa kem toujou repete Sil e e Michel Aliot Marie Hidini tout peyi ki pa gon armée pou defann fontyè yo se teritwa pèdi yo ye tout peyi ki pa gon armée pou defann fontyè yo se savann yo ye se sak fè jodia Haïti redwi n'est-ce pas a une savane e moun yo ki te detwi l'armée nou an nou konnen yo se Bill Clinton avèk 23 mil homme de troupe avèk Aristide ki te mennen yo isi pou detwi lame nou an, yo pran elikoptè, yo pran avyon, menm nèspa bibliyotèk de lame a yo Clinton pran l an antye mete nan yon bato li ale avèk li Ozetazini. Paske mwa quand j'étais jeune m te konn ale nan Marine Corps, lame amerikèn te toujou isi nan peyi a est ce que tu vois e yo te konn anseye aux militaires haïtiens, yo te konn voye yo Ozetazini al pase 6 mwa. Yo te konn voye yo nan baz CIA a nan Norfolk, Virginia, kote m konnen trè byen. Se la militè ayisyen te konn al fè, nèspa, antrènman pou yo ka rete nan peyi a. E se a sèt epòk la, sete lepòk de Duvalier. Donk se sinifi, lò nou vini pou pran lame nou an kraze jan yo kraze l la a, Avril ladan l tou wi, nan kraze lame a. Donk se vagabondaj. Nou te gen chèf de seksyon. Depi yon moun parèt nan zòn nan, yo mande w sa k paran w. Fò w di sa k paran w. Yo kraze chèf de seksyon yo. Yo kraze lame a. E se sa k fè nou nan skandal sa a jodi a. Peyi nou an redui, nèspa? Peyi nou an vin tounen yon savann. E nan savann n ap mache la jodi a. Kèlkeswa lakesyon ke yon moun ta vle poze, se de pwen sa yo m te bezwen soulve.

Donk konstitisyon an te pibliye an kreyòl. Donk se konstitisyon a nou vle e se li nou menm nan MDN, Mobilisation pour le Développement National, se li n ap tann jodi a.
Sa vle di, kòm altènativ, alò, kòm ou pran pozisyon kont KPT a, kòm altènativ nou menm nou nan kasasyon? Kasasyon.

Men si w tande moun ap pale w de eleksyon kounye a, ou mèt di se yon moun ki fou l ye. Si w tande moun ap pale w de konsèy elektoral, ou mèt di se yon moun ki fou l ye. Si w tande yon moun ap pale w de amandman de la konstitisyon, ou mèt di se yon moun ki fou li ye, e se mwen menm menm ki pran angajman m pou di sa, se ki sinifi, gen anpil fou dan se peyi, men fou ekonomik e de lajan yo ye, paske nou pa ka an mezi pou y ap pale w. reyèlman de eleksyon, de chanjman de konstitisyon, konstitisyon an pa poze oken pwoblèm pou nou. Se nou menm ki pa vle respekte lalwa, paske dat wi yo te fè eleksyon, lè bourik chaje te vini, li te met Avril deyò, bourik chaje te vini, li met Avril deyò, epi se li ki te fè eleksyon an, ebyen li te fè l trè byen, se ki signifi ke. Nou te kab refè eksperyans lan ankò. Bonifas te fè eleksyon, li sot nan kou de kasasyon, li te refè l trè byen. Poukisa nou pa t kontinye lespri a sou menm pye de legalite a, dan lalwa, respekte lalwa pou nou fè sa k pou nou fè a, e aprè, pandan ke kou kasasyon te la, n a fè pote lè modifikasyon, lè chanjman kil fo, si y a reyèlman dè atik a chanje nan lakonstitisyon, on peut le faire, se tout afè nòmal paske tout moun grandi, ou te kab gen yon bagay ou te kab fè lè ou te gen 9 ans, men lè ou fin gen 10 ans ou chanje, donk ta gen atik, nou konn atik yo ke nou kab chanje, amelyore nan konstitisyon an, men se difi moun pa bliye pran konstitisyon an kòm se yon priyorite, se fo, achi fo. Alò, ou gen men pwojèktè ou sou prezidan kou kasasyon an, men gen de moun jodi a ki ka di ke. Prezidan ki la a, se pa yon prezidan larepiblik ki te nome l, se yon premye minis ki pa gen prerogativ sa a, kidonk yo gen dwa kontrekare sa ke ou di a ou menm, avèk ki sa ke ou ta kapab vini. E ben jisteman, je n'ai pas fait de choix, j'ai dit tout simplement, kasasyon. Donk se gnifye katasyon gen 9 moun. Donk se gnifye. M pa di pou yo pran Jean ou byen Pierre ou byen François ou byen n'est-ce pas a e kòman sa pral di l Ariel Henry se sa kòman e sa Ariel Henry le malade est-ce que tu vois. Paske Ariel Henry se pa yon moun sa te ye. Lè nou gade sa l fè. Ou pa wè y al viv lòt bò an epi yo vin piye peyi a epi yo retounen Ozetazini alò ke mwen m Ozetazini men m vin viv nan peyi m. e mwen menm m al Ozetazini depi an 1966, donk si gon moun ki ta rete Ozetazini se mwen, men m pa janm vle yo rele m dyaspora, je veux être Haïtien. Ariel Henry li menm se yon moun ki san pèsonalite, est-ce que tu vois, ou pral al kache lakay li Ozetazini paske se lam li se amerikèn, se po l ki te ayisyèn. Se sa k vin pou mwen. Talè a ou te fè yon ti pale sou prezans polisye kenyan yo nan peyi a epi ou di ke ou konnen peyi kenyan tou. wi. Kenya fè moun wè ke akoz de solda yo ak polisye an ki te mouri nan latibonit lan donk yo menm yo gen avansman yap fè legalman an di mwad septanb lan la yo ta gen pou yo tande paske yap pouswiv dosye a donk èske ou panse ke sa li menm li kapab gen enpak sou gouvèneman ayisyen an? Bon ou lè ou viv nan lagè swa ou mouri swa ou sove yo peye yo se pou lajan yo vini se pa pou rin yo vini yon polisye mouri li mouri ranmase sa mete nan yon bwat voye l lakay li. M pa wè sa k genyen yon polisye kenyen, polisye kalite yo di se polisye ayisyen k ap mouri, kalite bon moun an Ayiti k ap mouri, yon polisye kenyen. Dayè il y a quelque chose que je dois vous dire, bagay la se Biden ki te fè l, paske ou konn Biden te gen yon pwoblèm avèk Ayiti, pa bliye lè yo t ap kale ayisyen sou ak rigwaz sou fwontyè nèsn pa e Meksik la, sa se tè nèsn pa une insulte à notre pays e se konsa. Ameriken pou yo te ka pran tè a nan men Endyen yo, se konsa yo te konn bat Endyen yo avèk rigwaz, avèk frèt. Paske Angle a soti kote l soti, li vini rive, nèspa, Ozetazini. Se konsa yo pran tè a. Ebyen, lè Biden remake ke anpil moun rele di non ou pat ka fè Ayisyen sa, c'est une insulte, nèspa, à la nation, pa grenn Ayisyen yo non, à la nation, li vini avèk, nèspa, bay Biden, pwogram Biden, ranmase Ayisyen, voye Ozetazini. Epi kòm e Trump ou lòt ankò wi sa m konn ekri l bon m gen kontak avèk li averite kòm li konn rele Biden li di Crook Joe ou konprann Crook an anglè an fransè sa sinifi koken vòlè Crook Joe sètadi Joe Biden son vòlè yon Crook se sa k fè l te pran ayisyen yo l al lage yo ozetazini kounye a l lage yo nan dilèm paske gon gwo dilèm lòtbò a mwen m ap batay pou li pou m wè dan kèl mezi e m te pale Trump de tps depi nèspa. manda 2016 la paske m t ale sou la plas la avèk yon zanmi m t al asiste prestasyon an donk li pran yo l lage yo la a kounya men l al chita lakay li alèz epi ayisyen yo nan pwoblèm nou chaje ak pwoblèm menm mwen m gen omwen 7 a 8 moun ki al nan Biden chak jou y ap rele m y ap mande m e ko e sa n ap fè sa w ap fè sa w ap fè m konnen w konn pale ak tèl moun m di bon an prensip je ve pran le risk nèspa M ekspoze pwoblèm lan pou nou ke m te fè nan yon lèt, pase m te ekri Nèspa Twonp, Donald Twonp yon lèt apre sa prestasyon de sèman. Ebyen, sa k vin rive kounye a, Kenyen yo, yo fin fè kòb yo, ou mouri. Yo mete w nan yon kès, nan yon bwat, voye w lakay ou a antere, se de lajan ou te vini. Se de lajan Wouto te vini. M te ekri Wouto yon lèt, m te di l pa vin nan peyi m. Kounye a ou pa wè Ouganda. ki pale anglè tou, li bezwen nèspa ki de lafrik santral, li bezwen vin fè kòb pal tou etc paske ayiti son piyay li ye konnya ou pran ayiti pou al donk sil vini li mouri ou mouri ou vin de polisye pa janm gen menm ozetazini kant lame amerikèn ou nan lame amerikèn o vietnam lè yon moun mouri se mete yo nan yon kès yo vin avè yo ozetazini wi yo antere yo nan simityè nasyonal la enben kenyen yo se pèt de tan. Se kaponnen ap kaponnen ayisyen paske yo daprè moun la paske yo pa wè moun anfas men si yo te wè moun anfas te gon prezidan kap jere peyi a sa yo patap menm mande sa yo tap pran nèg la yo metel nan yon kès yal avèl si yo jwenn li bon se sa le pwoblèm. Lit pa nou an isi pa bay pa bay mò.
Men gen enfòmasyon ki te sikile menm ki te fè kwè ki se peye leta te peye pou te pran kadav kenya. Mwen bezwen se paske se yon kote bann li ye bon pou moun al peye pou yo pran yon kadav yon kadav antere li bon alò mwa je konnè lafrik kesyon de kadav la nou pap soulvel la paske li anpil paske yon senp ti egzanp map ban nou lè yon moun mouri nan sèten peyi tribi an afrik Lè moun nan mouri, lè yo pral antere l, yo pase devan pòt lakay li ak sèkèy la pou l ka fè yon dènye koudèy sou kay li. E gen de kote menm, lè moun nan mouri, yo mete madanm li fèmen nan yon chanm, yo koupe cheve madanm li, yo di ou pa t dwe kite nèg la mouri. Ou wè? Donk yo bay mò a yon sèten valè. Men, lè w vin ann Ayiti, se militè ou ye. Ou pa militè, e polisye. Bon, polisye pa rekoni menm. Dayè, se militè ki te vin la a. Sa polisye vin fè la a? Polisye bay tèt pou kouri dè vòlè, ou konprann sa m vle di w, nou menm nou te gen lame, nou te gen polisye, ozetazini gen lame, gen nèspa gad nasyonal e gen lapolis. 3 kò wi gen, gen youn m t ansenye nan yo, m te ansenye nan akademi de polis la Houston Texas. Enben isi egzakteman, yo pran polisye kenyen, yo mennen vin batay dè bandi isi. Men sè de la blag, se m pa betize ap pase nou. Donk nèg la mouri, byen mouri. Ale a yap tayes. Ke son kò repo son nam repose an pè. Ok. Ou pa wè mesye sa yo sa yap fè chak fwa yo gen yon pwoblèm yo paka rezoud li yo di konsa an sè la politik on va rezoud le pwoblèm mè on èt oblije de garde nès pa yn sètèn etc bon sa se blag non moun nan mwen konnen li m konn chita m pale avèk li mwen te voye dosye ba li sa nou te bezwen pou lè. Plantasyon an Ayiti. Pase nou te voye di nou bezwen patat, nou bezwen bannann, nou voye yanm, nou bezwen sesi, konbyen karo de tè ki fo pou chak nès pa de sè pwodui, nou te voye l ba li pase m konnen se moun li te ye. Bon, sepandan m pa konn kouman l fè afè l. Lò wè m pa nonmen non l lan, se pa pè e Jean Henry Céant ki ekri, ki di kareman li pa vle, l ap sipòte moun sa yo. M pa, l ap sipòte moun sa yo. Ò depi w moun di w ap sipòte moun sa yo. M konnen se yon moun ki soti an lè ki tonbe sou tè. Pase mwen m pa gen yon moun sa yo m pa konn. Bon, m ap di nou pi rèd. Gen youn nan moun sa yo, gen youn nan moun sa yo, e moun lakay mwen li ye wi, nan nèf moun yo. E moun lakay mwen wi, lakay mwen dirèkteman li ye. Paske li se kouzen madanm mwen. Youn nan moun yo. Ou pa janm wè l, m pa janm al kote l, m pa frekante l sof dan lè eveneman familyo, si gen yon moun ki mouri, si gen yon bagay, nou rankontre, men otreman, m pa fè menm bò avèk li.
Kilès li ye? Youn nan moun yo ki te prezidan.

Men sepandan, se pa ma pèsonalite antanke prezidan ke MDH gen. Gen de pòs m pa ofri pòs.
Gen de pòs m pa ofri. Hein? Li pa ofri w li menm? O! Pou ofri m fò m al mande w. Paske misye konnen m gen pati politik, li menm tou m konnen kote l kouche. Pase kote l kouche a m pa danse kou la moun sa yo. Pase moun sa yo tiye anpil moun nan pati m lan. Ki kote? Ki kote? Lavalas! Yo tiye anpil moun nan pati m lan, yo tiye pastè Leroy le 20 out 96. Nan zen mwa 96, ta pral selebre, nèt pa, lamò di Pastè Antwàn. Pastè Antwàn Lewa, se manb MDNT wi. Men ou di kiyès ki tiye? Preval ki te voye sa k te tiye Mirèy di Roche Bèten an, se li k te voye l wi ale, al tiye Pastè Lewa. E mwen menm lè sa m ta pral pote lajan pou Pastè Lewa avèk Pat Dantifris. Yo tiye, j'étais à quelques mètres de chez lui à Dèlma 19. Chè yap dèyè yon kamyonèt lè map pase m pral pote èd asistans a pastè Lewa mwen wè Jacques Chaurival ki kouche vlope nan yon dra nan dèyè kamyonèt la ke yo te fin tiye depi a midi e la mòg la pat vle pranl li di nou paka mennen yon mò ban mwen konsa moun yo retire se konsa li di epi se konsa mwen pral pote èd pou pastè Lewa. epi m tande bal ap tire a kèlke mèt wi, li te di la mezon pastè Leoka jèm sou blak Bolivar m tande bal kap tire se pastè yo vle asasine yo bay pastè Lewa 10 bal frè sa yo te rele Arbwè se li ki tiye pastè Lewa epi lè nou rele o sekou sekou sekou yo te arete Arbwè yo mete l nan prizon isi nan katye jeneral e e nan gran prizon lè l nan gran prizon Lèzetazini te menm di. M pa dakò non, pase pa egzanp gon bagay m te ti klod ti klod jozèf di lotrejou oh lèw fin tiye nèse pa reyèlman jovenel m te gentan rele fbi men w paka rele fbi nou pa nan fbi isi isi ou vin fè ankèt pou nou donk tout bagay sa yo se

Donk gen de lè m on jan mwen bava, pa egzanp m pa janm di sa, se premye fwa ke m di sa. Ou konprann sa m vle di ou, ki di desen. Non men se peyi a w ap ede. Bon m ap ede, wi m ap ede peyi a. Bon anfen, idantifye pa egzanp lòt jou, manman l mouri lòt jou la, apèn 3 mwa, a laj de 104 an, egzakteman. Donk se sè manman madanm mwen. Donk nou menm. Nou pa danse kole avèk moun sa yo piske yo pa nan enterè peyi. Ok sa vle di ou pa kwè pèpetyèl te ka ede vre. Ah
kite m di w kite m di w moun sa yo yo pa nan enterè peyi kòm nou nan pa enterè peyi mwen menm m di w si w wè m an Ayiti se paske jèm Ayiti e m nan enterè Ayiti paske m di w m kite Ayiti an 1965. Lè m fin etidye Ozetazini, mwen pati, m al ann Afrik. M fè katòz an m ap anseye ann Afrik. M al fè sant de rechèch lanseyman da matematik, te konn ba yo te rele matematik modèn, ki vin pa, li pa pran. M ale, m fè si mwa Briksèl. O, o, o, le gouvèneman afriken sipòte m, peye otèl, manje, eksetera. Ebyen, paske si matematisyen mwa. Enben, men sa k vin rive. Apati de se moman la, nou oblije fè sètèn rezèv, peti rezèv, paske nou la sou sèn nan, n ap travay toujou. E mwa je kwa dan mon peyi, sè poukwa je si ankò ann Ayiti. Nou salye laprès an jeneral la a. E nou konnen lòske ou pale de laprès aktyèlman, li gen laprès ki gen ekri, gen televize, e gen anliy. Anliy nou salye tout moun ki te ka ap reponn maten an. Nou di nou mèsi e nou prezante nou eskiz nou pou reta ke nou te pran pou te demare avèk yo pwosesis sa a. Nou te gen 3 pwen a diskite se maten, se entèvansyon Prezidan an sou yon moun ki te pale, ki te al apiye cpt a nan Sena. Dezyèmman, nou gen pwen ankò se arive Mesye Laurent Sancy a la tèt di Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon. E twazyèm pwen nou te genyen se te. Mèt nan lentèvansyon, mwen menm pèsonèlman anba kalite de sekretè jeneral di MDN, e mèt nan nou te genyen swit a pwogresyon fenomèn ensekirite a k ap ravaje peyi a. E si nou ka pale di sekirite mèt nan pwoblèm ensekirite k ap ravaje peyi a, nou pwofite okazyon an pou nou prezante, pou nou solidarize nou avèk moun ki viktim yo, moun Pòtoprens an tou premye lye, moun Akayè, moun Kwadèboukè e moun. gresye e tout moun yo. Nou solidarize nou a moun ni balè ki viktim nan yon sikonstans kote yo gen pwoblèm malgre yo fè mechanste tou an mwen koupe kouran nou nan men moun pòtoprens e se pa moun pòtoprens ki ba yo pwoblèm se moun cpt yo alò yo gen moun nan cpt nou pre solidarize avè moun lachapèl ki gen pwoblèm tou paske aktyèlman yo gen lachapèl an difikilte. Nou solidarize nou avèk moun Laskawobas ki aktyèlman tou menase. Donk nou mande avèk tout moun nan peyi a pou yo mete mete nan yon fòm de solidarite an plas pou yo konekte avèk moun yo, pou yo ba yo kout fil nan telefòn pou prezante ni zanmi yo lòtbò a ki dekouraje, ki tonbe yo nan sitiyasyon deplorab nan. Nan moman sa ke nap pale la a jodi a, sè le peyi tout antye ki frape de fenomèn ensekirite a. E se konsa nou aprann ke cpt ap fè yon demach pou l kapab egalman di l pral òganize eleksyon nan 7 e nan 7 depatman e 3 depatman ap rete yo pap fè eleksyon ladan l. Nou kondane e nou konteste e mentenan fason efikas e fòm sa e fòmil yo bezwen itilize a. Peyi Dayiti pa 2, son sèl peyi li ye. Li pa ka genyen 3 depatman ke pou yo fè rout. Premyèman, syèj gouvènmantal la se Pòtoprens li ye. Menm si ou wè kounye a yo pa ka desann, yo fè oblije pran kòtèj yo peye pou yo desann sou Janmas, men nou konnen kote syèj prezidansyal la se Pòtoprens li ye. Donk pa gen yon lwa ki vote ki di ke yo transfere gouvènman an.

Men efektivman se nan Nò tout batay te ka fèt pou l ta fè pou yo te rive a lendepandans. Donk nou konteste moun ki di yo pral fè eleksyon lan nan 7 depatman e 3 depatman sa yo, Latibonit, Lwès e Sant, yo pral voye yo ale. Nou konteste sa e nou denonse fòmil sa a. Nou mande laprès pou pran dispozisyon kit fo pou yo menm tou, nou menm tou ki la a, pou nou konteste fòm sa nèg yo bezwen pale a. Twazyèm bagay nou vle avanse apre lensekirite kesyon eleksyon an se mèt nan caricom chak moun ki nan pouvwa yo ap ekri caricom pou yo mande pwolongasyon pou manda yo mètenan caricom pa konsèy elektoral caricom pa lavwa di pèp caricom pa gen peyi caricom son ti peyi ti gwoup peyi sa yo se sou kont angletè se sou kont anfrans se sou kont lèzetazini se sou kont lòt peyi an ewòp ke yo ye. Yo pa gen ni kalite pou yo kapab aji pou ou al fòm yon komite. Ou rele caricom se li kap vote pou ou ap ekri l pou di l ba w pwolongasyon. Alò ke ou se yon peyi ki e mentenan ki pran endepanzans li la plase nan karayib la. Caricom ou pi gran pase l. Caricom se ti ti il kote mentenan gen de twa moun kap viv. Men sivilizasyon lòt peyi yo ap devlope yo se lewòp e se lafrans se lèzetazini se egalman blòk dèyè yo ki Dirije caricom, caricom pa ka vin dirije yon peyi kòm Ayiti li menm. Se poukwa nou konteste demach caricom vin fè a, e cpt a se pou l degaje nan yo pou yo vote, epi kounye a la pou prezidan eli, pou depite yo vin eli, epi lè sa a kounye a pou nou gen yon lòt fòm de gouvènabilite pou sa pi byen mache, epi pou peyi a kab libere de pwoblèm nan, fenomèn ensekirite a pral ralanti lè l va gen moun serye ki va dirije e ki ka antre nan sans sa. Donk, fenomèn ensekirite a se pi gwo pwoblèm peyi a genyen. Pase mesye yo k ap pale a yo menm se yon elikoptè yo di Gary t al koni t achte yon ti elikoptè se li tout moun itilize. Lè w parèt kont l ap vole ou wè tout moun kanpe y ap tann li kounye a pou yo pran woulib sou li. Men moun yo gen pwoblèm. Donk an konsekans, bis yo rete, konpayi yo pa ka travay, moun ki gen machin prive pa ka travay men yo kraze dezyèm klas peyi a moun ki konn vwayaje nan otomobil. Pase pa gen kote pou w pase, ou pa kapab menm la anba lavil la ou pa ka desann. Donk an konsekans nou mande pou tout moun ini yo ansanm pou soulve kont moun sa yo. Soulve 1 kont caricom ki pa gen dwa, l pa pèp ayisyen, li pa kab met prezidan pou nou. 2, soulve kont dirijan moun ki di yo dirijan, dirijan k pral vini yo, pou yo kapab mentnan kreye yon fenomèn favorab e pou ke sekirite a ka retabli, pou ke yo ogmante la kapasite dè fòs zame dayiti, polisye a e yo menm kèk grenn polisye yo genyen, pou yo kapab ba yo mwayen tou pou yo kapab travay de fason pou yo kapab rezoud pwoblèm sa yo paske nou nan yon sitiyasyon ekstrèmman difisil.